Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye se yon plezi pou mwen pou mwen antre nan kay la pou mwen salye nou pou mwen mande nou kòman nou ye eske nou anfòm pou mwen menm mwen pa tèlman anfòm guys mwen pa tèlman anfòm sak pa se yon zòrèy kap ban mwen pwoblèm m te gon foli nan kò mwen leve mwen ale nan mòl la avèk zanmi mwen So, mwen kite yo nan nan yon store, mwen kite yo nan yon store, epi tou mwen gon sèl foli ki pran m, epi tou m kouri, m al fè 4 tou nan zòrèy mwen. So, 2 la, 2 la mezanmi. So, lè m di nou sa, m vin lakay, se mizè m ap pase, m pa konn si se Bondye k ap kale m, m pa konn si sa k ap pase m. So, m fin rive lakay mwen, bagay la ban m pwoblèm. Lap banm pwoblem sou kounya men gwosè zòrèy la vini nou ka wè li wouj men gwosè men motè bal la vin moute nan zòrèy mwen guys so lap fè mal epi tou li rèd so mpa konnen so se konsekans sa ke map pran so mwen regrèt ke mwen tal fè bagay sa nan zòrèy mwen so mpa konnen mpa konnen. Se yon foli l te ye, se yon foli ki te nan kò m, so m jis leve, mwen al fè zòrèy mwen, so m pa konnen, kounye a se mwen k ap peye konsekans lan, mwen regrèt ke mwen t al fè bagay sa nan zòrèy mwen, epi tou kounye a, so mwen jis kite li pou l te ka geri, so li fè m mal anpil anpil, se bagay sa ki te koz ke mwen malad, li te ban mwen lafyèv, so sa pa pote mwen byen ditou ditou guys. Wi guys so sa mwen pote pou nou jodi a se yon kolab ke mwen fè Se yon kolab ke mwen fè avèk Sasa Cheròm guys Si w pako al abòne avèk Sasa Cheròm mwen swete pou te ka fè sa pou Sasa Cheròm ke w ap renmen chanèl li a anpil anpil guys So nou konn slogan deja abòne ak chanèl la voye m moute Envite fanmi w, envite zanmi w pou te ka fè sa pou mwen, mwen renmen nou anpil guys, so abòne avèk tout chèn youtubè ayisyen ayisyèn yo guys, ede nou avanse, ede nou grandi, mwen renmen nou anpil anpil anpil, m pa ka fè kè a byen men lanmou m pou nou se yon bagay ki ekstraòdinè, se kòm si m ta di nou se yon fanmi nou ye pou mwen. Se sa, so m pap ba nou manti guys, so mwen renmen nou anpil anpil anpil guys, so kontinye abòne avèk chanèl la, so m pa vle fè videyo a two two two two long, so kisa m pote pou nou jodi a, se kolab ke mwen di nou ke mwen fè avèk Sasa Cheròm, so w pako al abòne avèk Sasa Cheròm, mwen swete pou fè sa, wap renmen chanèl li a. anpil so al abòne avèk sasa chewòp edel voyel moute guys di se Elda Delva ki voye w map ekri non li anba video a so kisa kolab la di kolab la di konsa ke 5 film ayisyen ke mwen renmen e ke mwen gade deja guys ou konnen Elda gon anpil film ayisyen ke mwen renmen m gen la fè part 2 paske gen anpil movie ayisyen ayisyèn ki bèl anpil anpil e kounya ke Men malgre kounya ke e kounya se bagay ti komike map wè men lontan te gen bèl fim ayisyen bèl ti bagay so kounya pou gade yon fim yon movie ayisyen se peye pou wap peye so m sonje yon lè Blondy Ferdinand te fè yon movie se peye m tal peye pou m te gade l so li fè bèl movie tou gen bèl gen bèl ayisyen ayisyen ki fè movie se peye pou peye l so pa gen gratis ankò so wap moute sou chèn yo a so pou te ka Al gade fim yo a so ayiti an avanse. Moun yo byen fè aktè ya an son ou pa konnen an menm genlè son aktris menm genlè son aktris wi guys so an nou avanse premye movie ayisyen ke mwen renmen se jounen koulè waw jounen koulè se yon bèl fim ayisyen so mwen renmen li anpil anpil so mwen renmen moun ki ladan yo a so m gade fim sa yo lontan men mwen renmen movie sa anpil se yon Se yon movie ki pote yon pil leson so waw mwen renmen joune t koulè. Dezyèm movie ayisyen ke mwen renmen se I love you Anne waw nou konn kato nou konn Anne guys nou konn tonton bicha so se yon movie ayisyen ke mwen renmen anpil anpil guys anpil movie sa pote anpil leson pou jèn yo l pote anpil leson pou nou waw. Sa m renmen I love you Ann anpil. Sa ki te atirem nan movie Ann nan se ke lè Bicha Bicha ap kouri dèyè Don kato a guys lè yon timoun vre sa gen anpil movie ayisyen ayisyèn guys ke mwen gade men waw movie sa yo nan yon sans yo atirew yo atire lespri w anpil yo ba w dè leson so mwen renmen movie I love you Ann nan anpil anpil. Ahh twazyèm movie ke mwen renmen gad se profond regret guys si w pa gade profond regret se yon bèl film ayisyen so film sa bèl anpil li atire w anpil leson sa kem te aprann de li ke se lè mesye a fin kite fi a so l ale apre sa ke li fin renmen avèk Anne kwè li fin renmen avèk Anne nan film nan epi tou Anne te mouri so se sa yo kem sonje se de leson ki Nan yon sans ki atire w apre sa kote fi a te vin vin gen nan loto a kounye apre sa li te vin move on so l jwenn yon lòt gason wi se sa wi anpil nan anpil nan gason ayisyen oubyen lòt nasyon ka panse sa tou so lè w avèk yon fi fò w ka fè fi a konfyans se pa tout bagay yon moun vin di w pou w gentan jis kouri kwè ou konprann sa m di w la paske w pa janm konnen demen demen maton w ka tounen ankò Ou menm ki gon ti gason nan menw kap fè w pase mizè so wap kriye fè tèt ou pase non pa kriye cheri pran yon twal siye figi w so moun sa ap fè w pase mizè se ti kel pa bezwen w gen anpil ladan yo depi yo jwenn yon lòt fanm so yo kòmanse ap fè w pase mizè yo pap rele w ankò yo pap ekri w ankò yo pa sou ou ankò so sa vle di yo jwenn yon lòt fanm so jis bay vagon moun sa m di w la sispann fè tèt ou kriye sispann touye tèt ou fè tèt ou pase mizè pou anyen so Gason yo so Haa anpil nan gason yo so nou konn nou konprann bagay yo nou konprann sa n ap vle di a so anpil ladan yo se konsa yo ye nan yon sans yo pa konprann fi a se apre sa y ap vin mande padon so l ap twò ta so ale m pa bli m pa sonje m pa sonje de pase so m ap di nou a kontinye avèk lavi nou so mare karaktè nou kontinye move on guys so m ap di nou konsa. Mwen love nou anpil ou menm kap gade video sa map diw Elda renmen ou anpil anpil. Premye film ayisyen ayisyenn ke mwen gade se waw barikad guys barikad se de film ki byen bèl film nan bèl li pote bèl leson guys sa ke kite atirem nan film nan ankò se lè ti fi a ti dam nan soti andeyò a kounye apre sa li vin tonbe damou ti gason an apre sa manzè te vin soti nan kay la so li ale bak nan peyil sa te pote ti gason an mal anpil anpil guys so se de Film nan yon sans ki fèm, film sa yo fèm kriye, gen de film ayisyen ki fèm kriye lè map gade yo, film nan tris, li sad, li fèm kriye, so map di nou bon travay moun moun ki fè movie yo, so bon travay, nou map di nou bon travay. So senkyèm a, senkyèm movie ayisyen ke mwen renmen se a Caroline, waw si w pa gade le destin de Caroline guys, mwen swete pou al gade le destin de Caroline guys. Film sa bèl anpil guys, kote, kote fi a te pete. pèdi ti bebe a, se yon pitit li li ye epitou li pa konn sa, epitou lap fè pwòp pitit li pase mizè. Ou menm kap fè moun pase mizè map di w sispann, se avè w map pale, map di w sispann pase w pa janm konnen, petèt se ka pwòp pitit ou wap fè pase mizè epitou w pa konnen guys. Li te konn fè tifi a pase mizè anpil anpil, se aprè sa Ti dam nan vin wè doktè a nan kay la bagay sa yo doktè a se li menm li renmen li pa renmen Melissa guys so son film ki bèl anpil anpil m tèlman renmen film sa m kriye so yon lè lè tifi a santi l pa kapab ankò tifi a sove li ale avèk li ale ka grann ni konsa moun ki te adopte l la bagay sa yo se film ki nan yon sans ki pote bèl bèl enfòmasyon Soso fim sa bèl anpil mwen renmen li mwen renmen le destin de Caroline anpil so si w pako gade le destin de Caroline mwen swete pou w al fè sa guys so map di w mèsi anpil avèk ou menm ki te gade video sa ke mwen renmen ou anpil anpil e pa bliye envite sye envite frè envite matant envite tout jenerasyon pou te ka abòne avèk Elda Delva. So nap jwenn bèl ti video, nap jwenn bagay, m di nou gen bagay, gen bagay pral gen bagay chaje bagay so abone avèk chanèl la mwen love nou anpil bizz.